O! Kot malèt la? Ta sanble Miwa banm manti. Te kwè se misye Miwa te afiche ban mwen. Epa m pa wè malèt la nan men l. Pa ka konprann bagay sa a non. Sa m ta fè la? Pst! M pral a misye kanmenm wi. M pap kite l non. Paske l poko mouri.
Se lajan nou te bezwen, kounye a lajan nan men nou. Sa n ap fè kounye a? N ap rele bòs la? Pa gen cho non, lajan an fin nan men nou kounye a. Nou ka rele patwon an alèz wi. Rele misye nou. E nèg yo wi k ap rele m la a. Ta sanble yo gen bagay nan men yo. Wi alo patwon. Nou gen bagay nan men nou pou ou wi. M pa konnen. Kijan wap fè pou kontra avè nou la paske nou chaje wi la. Evre mesye nou gen bagay mwen. Enben se kounya m wè nou kòmanse ap travay se kounya m wè nou sou travay wi mesye enben pa gen pwoblèm nou la nou konn kote nap rankontre deja nan ti kay ki fèt anbwa a. Sak gen gwo pye bwa bò kotel la ok nou konnen l deja m pa bezwen ba nou plis detay enbyen ok mesi map tann nou wi. Pa gen pwoblèm chèf la nap vini kounya.
Sekirite, Wi patwon. Men mwen wi patwon. Tande non, nou pral pati wi la. Al prepare machin nan.
Monchè m pap ba w manti, m pat janm panse machann krèm lan te ka fè nou jwenn tout lajan sa non men. Yow m sezi frè! Ooh! Yon senp ti machin krèm. Byen rapid konsa l fè nou jwenn 1 milyon dola ameriken. Franchman, pou jiskaprezan, m poko janm, poko janm kwè bagay sa a. Zoulèka, m pa di w kwè, m pa di w pa kwè. Men mwen kwè papa. Yow, fò w panse menn. Pou n leve tout pil lajan sa a pou n bay patwon an. Fò w panse si n ta sere kèk blòk. Kòmsi pou nou, taye lajan pa nou, nou te gentan sere apa. Men tou sal pral ba nou an menm. Sa w panse? Sa w di a ta bon vre wi menn. Men eske w pat gentan di l konbyen w tap ba li? Li pa gentan konnen konbyen lajan ye? Ou konn bòs sa gen mès menn. Si l jwenn lajan manke li pap bon pou nou. A monchè, ou pran m pou egare menn. Menm kontwole m poko kontwole lajan non. Depi lè piti a te fin konte l li te wè l kont lan. Menm manyen m poko manyen lajan non menn.

Wayayayayay se pa makak non konpè se tout bon wi m santi kou yo wi way m twalèt.
Bon sa kap pase misye konsa. Misye ap kouri a tout pete nan moundal pete nan mounda misye tou santi vin pase devanm nan yow kote wal la menn. Yow m twalèt sou mwen wi menn nan twalèt pam ye wi. Bon ki koze sa mesye Kote m pran la? Sa kap pase konsa mesye? Misye fè sa l annik manyen lajan, menm lè a tou misye pa gen kote pou l met kò l. Wi, misye annik fè sa l pran lo konsa. Wouch! Anmweyy! Men sa m te di a, lajan pa fout bon. Yow menn, lajan pa fout bon non menn. Bon tann dat sa kot misye a? Tann dat sa misye antre nan yon kaka l pa fout janm soti. Yow talè non menn. Ou pa konnen m te twalèt sou mwen menn. E bokse a map lave wi. Oh no no no no oh.
Tout bagay gentan sou kontwòl wi patron. Nou ka ale kounya wi. Wè sa m t ap di w la Annik? Wè sa m t ap di w la? Annik fè sa m foure men m nan malèt la, m pran lo lajan. E pa de kou m pa pran non. Dedou sa. Dedou, machann krèm nan, pa t ap gen tout kòb sa yo. Ee, kou yo! Kounye a ki sa n pral fè la menm? N ap kite sa? Mwen menm m p ap manyen malèt sa ankò non papa. Depwi w te di like m kontan. M toujou ap fè makak. Pate a map tòde men m santi kou yap pati nan do m. Ou di wi, depi kè nèg sa kontan, li toujou ap fè yon pakèt makak. Wè se pa makak m tap fè. Yo, m pa konn kisa nap fè non men nou genlè mele wi. Lòt bagay ankò m paka konprann. Kijan fè piti a di nou li kontwole kòb la li wèl kont. Ou pa sonje lè n te voye piti a dèyè kòb la nan men nèg la nou te di l pou l te kontwole la, piti a retounen, li vin di nou li kont. Ki jan fè piti a pa t ganyen e nou menm kè nik fè sa nou manyen nou pran baton? Ou pa wè sa m di w la? Wi, m ap sonje vre, piti a kontwole lajan vre wi mesye. Kèt, gade kòman m t ap bliye. Misye kontwole lajan vre wi. Oke, m konn sa m pral fè. Yo piti, Vin rekonte lajan. Leve, leve, leve. Al rekonte lajan. Gade mizè m non papa. Te kwè m di nou m te konte lajan deja m wè l kont. E pa sa m te di nou. M konte lajan m wè l kont deja m pa pral konte l ankò. Ki radòt sa misye ap radote bon mwen la mesye. M di misye fout al rekonte w lajan la vin ranse. Enben w konn yon bagay. Ou te konn bagay yo. Epa m di w pou al rekonte lajan w pa vle. Yo frè m al fout rekonte lajan bon mwen. avan m fout eklate sèvèl ou ak yon grenn bal la. Se swa m tire w, oubyen w fout zago nan mallèt la pou fout rekonte lajan.
O! E bòs la wi. E bòs la k rele m la wi menn. Enben pran apèl la non. Wi, alo patwon! Ki kaka nou fè la mesye? Epa nou fout di m nou gen bagay pou mwen epi depi tann dat m ba nou randevou m pa janm wè nou? Nap vini wi patron. Ou pa bezwen fache non nou nan wout wi. Nap vini. Fon ti ret tann nou. Fon ti pasante tann nou silvouplè patron. Gade mesye. M ba nou 20 minit pou nou gentan rive la. Nou tande byen sa m di nou? Nan 20 minit nou sipoze rive sou mwen. Eske m klè? Nou tande wi patron. Nan 20 minit nap rive sou ou. M ta swete sa. Nou pa gen tan non menn. Patron an di nan mwens ke 20 minit. Lajan ta sipoze nan menn wi. Sa misye ap di konsa li menm. Yo, ou fou oubyen ou sou? Atò, on lajan konsa pou n pran pou n pote bay bòs la? Ah monchè, ou egzajere monchè. On lajan konsa, pou n pote l bay patwon an? Ou sòt bwè menn. Ebyen, kisa n ap fè nan ka sa a? Pa bliye, ou gentan di patwon an ke w gen kòb pou li. Ou konn jan patwon sa a gen mès. Pa ba l lajan sa la a. Li pral panse se trèt nou trèt li wi. li pral panse se kou nap fè sou li wi kounya la kisa ou pral dil la ou te gentan fin dil ke ou gen kòb pou li kounya kisa ou pral dil pa bliye pou nenpòt ti bagay patron an fache men ou menm ki te gentan fin dil ke ou gen kòb pou li ou pa balil map tann ou dim kounya la kisa ou pral di patron an. Kèt, sa w di a se vre wi menn. Patron an ka menm panse se pran nou bezwen pran tout kòb la pou kont nou wi. Li ka menm panse se trèt nou trèt li ka menm tire nou menm wi. Kyèt! Sa nou ta fè la? Ok, sa w panse menn, si n al kot patron an nou esplike l tout jan bagay yo pase a. Nou di l ke lajan pa bon, pa manyen n bagay sa yo. Nou jis moutre l lajan epi nou esplike l tout jan lajan ye an reyalite. Sa w panse menn? Rete tande frè m. Gade misye mesye. E pa son timoun pitou ye. Ou panse bò sa tap rete bwa kwaze pou lap tande w avèk story a epi ou fin esplike l pou di l lajan an pa bon ou prezante l malèt la apre sa w di l pa manyen ou panse bò sa tap kwè w? Ou panse bò sa patap touche lajan pou l wè si sa w ap di a si se vre l ye? Enben se la w pral mele a wi pandan bòs la fin touche lajan an epi l pran w fèt kach nan do l wap! Epi lap di rete! Mesye sa nou fè la? Epa nou pot lajan dyab pou mwen. Bòs la te ka menm tire nou tou lè 2 wi. Monchè sèl solisyon nou la se pot lajan bay bòs la nap fè tankou ke nou pa konn anyen sak pou sove nou la menn m pa konn si w dakò avèm. Ebyen ok menn nap potel bay bòs la epi nap fè kòmsi nou pa konn anyen men a kondisyon se ou menm kap pote malèt la wi m pap mande malèt sa ankò non mwen menm. Sa misye ap di konsa? Kòman se mwen menm ki pou pote malèt la? Talè, kiyès ki te chèf operasyon an? Epa ou menm kite chèf operasyon an? Nèg la chèf yon operasyon, m wè se mwen menm lap di pouki pot malèt. Monchè m pap pot malèt papa, bon se ou menm kite chèf operasyon an, e ou menm ki pou pote l, monchè m pap pot malèt frèm. Kounya pa dim se pè ou gentan pè malèt la la non. Gad yon nèg kapon mesye, premye fwam yon nèg lach konsa. Kèt, se mwen kite chèf operasyon vre wi. Sam ta fè la mesye? M pa wè sam ta fè non. M ta bay piti a pote l, bon bòs la pap dakò. Bòs la pase nou lòd, se nou 2 a ki pou wè vizaj li. Li pap bon si n al a piti a. Enben ok, m reziye m, ban m pote l. M pa t panse w te lach konsa non men. A zafè, zafè, m mèt lach. Ou menm ki pa lach, ou menm ki brav, ki vanyan gason. Epi w te kaka sou ou talè a.